M pral esplike nou l depi nan kòmansman jiska lafen. E gouvènman an pa konn yon mèd nan bagay sa. Giant Market vin fèmen, Giant Market pa egziste ankò. Kounye a la, misye genlè se nan Big Star Market ke arete Badio yè. Misye di mwen se nan Big Star Market la kounye a la l fè market. Lè l ap antre lakay li. E pi misye di mwen genyen yon nèg ki vin pale avè l. Nèg la di l, Kòmandan, gen yon mesye k ap antre nan makèt la ak yon ti jan dwòl. Misye dwòl, misye pa. Misye lè l vin achte l la, se annik bagay li pran, li pran l, epi l kouri ale rapid, li pa janm. Li toujou sispèk. Li pa janm. Li pa janm rete, se annik pran sa l ap pran epi l ale. Epi. Ou gade a di misye ou ka dekri misye pou mwen? Li di a yon nèg ki gen bab, misye yon ti jan wo e li vin la prèske chak aprè midi. Nèg la di misye ou si? Nèg la di wi misye vin la chak aprè midi li vin nan makèt la. Men men lan ki entèval lè ke li vini. Epi nèg la di misye anbè ok. Konnya jan nèg la dekri moun nan pou li, m di misye eske ou menm ou konn badjo? Misye di m konn badjo byen monchè. Epi m di misye kèt jan misye vin ye la, ki jan ou fè wè se li menm? Misye di m badjo mete kon kagoul nan tèt li l t ap konn se li. Lè yo bay misye enfòmasyon an sou badjo ki konn vin nan brik sa a. Alò nèg la pa ka ba, nèg la pa ba non moun men nèg la dekri l ke gwo nèg ki tou sispèk ki vin la chak aprè midi. Misye di mwen li fè 4 jou. Sof nan 4 jou a, sak fè l 4 jou se paske e 17 oktòb la makèt la te fèmen a 2 zè e te jou konje, makèt la pat fèmen nan lè nòmal li, makèt la depi a 2 zè li te fèmen. E sof jou sa misye pa vini. Misye di mwen li li chita nan pakin nan l ap veye. Men l pa pale avèk okenn polisye, l pa pale a okenn moun de l ap veye pesòn. Sa k fèt lan gouvènman pa gen anyen pou l wè avè l. E lapolis pa gen anyen pou l wè avè l. Se yon nèg ki fè arestasyon pèsonèl. Misye di mwen li menm polisye k avè l yo li pa di yo li pa di yo anyen de sa k ap pase. Konya misye yè misye di m lèl vin nan makèt la li chita epi 6 è a rive wè nou wè e lè lè 6 è a pral rive misye di m kòm 6 è a pral rive konya li menm li entran nan makèt la La lachte. Pou l ale lakay li. Misye antre, misye al pran bagay pou yon brikè. Misye al achte yon brikè. Li fin pran brikè a. Kon a pandan misye ap soti la, epi ki moun kap vini pou antre nan makèt la se Badjo. Misye di mwen, li dèyè vit la, Bajo wè l. Paske Bajo konn misye tou. Misye di m Bajo wè l, li wè Bajo. Epi misye di m li met tèt li atè. Li koul, li fè tankou l pa wè. Lè l met tèt li atè, e li al di l mèt misye an konfyans. Li voye tèt li, li fè tankou m ta di w la, se yon moun ki lwen, l pa wè anyen, epi l pase. Misye di Badio antre lan makèt la. Konnya patnè k te di misye gen yon nèg ki toujou sispèk ki antre lan makèt la, misye rele patnè, misye antre lan machin li, li chita li rele patnè an nan telefòn. Misye di kontwole nèg mwen an ou t ap di m nan, misye antre lan makèt la konnya. Nèg la di wi men misye gen yon vès sou li. Misye di wi m konnen w ap rilaks. Li di kontwole misye mwen jiskaske misye pral soti. Antretan misye li menm, se konnya misye pral mete polisye okouran. Pase misye pa ka fè arestasyon an pou kò l. Misye pran telefòn li, li rele e komisè Petyonvil la. Misye di, komisè a, e ou konn mwen avè w se de bon patnè. Komisè a di misye, wi. Misye di, e ben nou pral fon arestasyon wi la. Komisè a di kiyès? Misye di nou pral arete Badjo. Komisè a di kisa w di m la? Misye di wi nou pral arete Badjo. Misye lan Big Star la, degaje w vin jwenn mwen kounye la lan Big Star pou nou kapab arete misye. Epi, misye chita lan machin li lap veye e gwo nèg anndan makèt la kap veye misye. E pi, lè misye, men nèg la, e polisye a di m tou papa, l ap bagay la, li sou men l tou wi, pase pa bliye se yon nèg ki pa janm nan mawon. Lè misye fin achte nan makèt la, nèg la di misye, men misye sou reyon an, l ap peye pou l soti. Pandan se tan, pase lè l antre nan makèt la, l pa rete, sa l ap pran, l pran l, e pi l soti. Konnya nèg la rele komisa l di kote w ye la misye di m ap m lan wout m prèske rive l di vini vit pase misye ap soti konnya sa misye fè misye di nèg e nèg anndan makèt la soti kite misye anndan ou menm soti li di misye gentan al moute machin pa w lan epi pou w bloke misye la e devan baryè a pran pòz machin ou an pàn pou misye pa ka soti epi efektivman nèg la soti nèg la moute lan machin ni. Badio soti. Epi, nèg ki pral kap fè kout filati pou l pran misye a, machin Badio a se katriyèm machin ki bò kot machin misye a. Misye, misye rete. Lòt nèg la efektivman nèg la, nèg la, nèg la monte machin pa l la. Nèg la ale. Pandan nèg la ale a. Badio moute machin pa li. Pa t gen okenn 3 moun. Moun y ap di te gen 3 moun ki sove. Misye di m pa gen bagay konsa ditou. Pa t gen okenn moun avèk misye. Misye te poukò l. Misye moute machin li. Epi lòt nèg la ki t ap veye misye a. Lòt nèg la avanse. Lòt nèg la al kanpe devan devan baryè e devan soti baryè makèt la. Epi kounye a la. Bajo vin katriyèm machin k ap soti nan makèt la. Kounye a, pa t nèg k ap veye misye a li menm, nèg k ap polisye e wo gade nan lapolis la k ap arete misye a, k ap fè kout filè pou l arete misye a. Li vin mete machin pa l la dèyè do misye. A di donk misye pran lon angrenaj. Nèg la, nèg la pake machin pa l la dèyè, nèg la dèyè do misye kòm senkyèm machin. Misye katriyèm machin ki pou soti epi premye nèg la pran pòz li an pàn. E tout moun bloke. Epi se ta lò mesye Petyonvil yo rive. Komisè a vini avèk 3 nèg. Kounye a misye nan telefòn epi nèg yo di yo rive, misye di men misye katriyèm machin nou wè a se misye. Yo di pwente sou misye. E pi nèg yo parèt, nèg yo pwente sou misye. Yo di misye desann machin nan. Misye desann epi misye rele anmwe kidnapin. Lè yo pwente sou misye, misye rele kidnapin. Epi tout moun panike de eske pa bliye ke sè dènye tan kidnapin kap fèt yo lè nou gade videyo yo nou wè se de nèg ki abiye an polis kap fè kidnapin sa yo notamman dènye sa ki sot fèt nan legliz kote polisye a te mouri a sa ki te fèt nan deman 75 lan la lè misye relè mwen kidnapin epi komisè a di tout moun rilaks se badjo nou pran la. Moun yo di badjo misye di wi se badjo nou pran la tout moun relax e nèg yo konn a misye misye pete gouman a nèg yo nèg la di mwen misye gouman a nèg yo lan jan misye gouman a nèg yo pou nèg yo fizyel sa di donk misye te prè poul pran lanmò ke arestasyon an. Kounye a misye di Wo gade a di komisè a zewo Bon m pa konn langaj la Li di m li di komisè a zewo pa okipe misye Sa di donk misye bezwen pou nèg yo te fizye l Epi nèg yo nèg yo goumen a misye Nèg yo frape misye sou machin li an Yo frape misye sou machin li an epi yo minote l Nèg yo al avèk misye Yo monte nan kazèn petyon vil la. Jij depè vini, vin vèbalize arestasyon an. Epi yè swa, dcpj pran misye, yo y al avèk misye nan dcpj. Aktyèlman la, misye, depi yè swa, misye nan dcpj. Konnya, misye di m, monchè, pa t gen okenn alèt sou Badio. Se pa yon moun lapolis t ap chèche. Pase misye alèz. Nan esans ke sop la. Mwen fèm te di nou sa yon lè. Misye pa janm lan kache. Misye pa. E misye te di l tou li menm ke l pa lan kache. Lan premye voice ke l te voye a. Misye pat lan kache. Sa di donk se yon nèg ki te alèz. Pat gen okenn moun ki tap chèche l. Se paske misye. E e nap gade vre. Se yon nèg ou pa konn misye byen. Ou pa ka. Ou pa ka arete l. Misye di mwen. Komisè a di a. Sanble se pa misye nap lage nèg la wi. Hehe. E misye di, bon m di w se pa Jody e pa li menm. Misye di se misye monchè, gad sa k rive. Misye pa gen pyès sou li. Misye pa mache avèk pyès idantite sou li. Kon la komisè di, a, lè yo rele kidnapin sou radyo a. Komisè a panike, li di, a, e pa misye non, m ap lage l wi. Misye di, non, bon se mwen k di w se pa Joe Marito, di m e pa misye. Epi men ki jan kon la se lè misye rive nan komisarya a vre. Misye di, wi se li k ba Joe men kote l rete, men kay li.